Bonswa tout moun ki pral gade video sa sitou pou vodouizan yo ki pral gade video sa non pam se Joseph Michaud ki fè emisyon sou radio Bamboche 106.7 ebyen jodia nou pral pale de konplo genyen 3 gran konplo nou vin detaye jodi a. Premye a se konplo mistik, premye a se konplo mistik, dezyèm nan se konplo politik, twazyèm nan se konplo asasina. Chak konplo sa yo gen definisyon yo. Nou prale pou konplo asasina nou konnen ke prezidan vodou ayisyen yan osinon nou te kapab di anperè vodou ayisyen yan Janjak Desalin le gran te pran nan yon konplo asasina li pat konplo Politik, li pat konplo mistik men se yon konplo asasina. Poukisa m pa rantre konplo asasina lan konplo politik? Wi, i gon fòm politik men lè yo moute konplo sa pou Jean Jacques Dessalines le grand ki te papa vodou a an Ayiti, ebyen yo pat moute l su le plan politik dirèkteman men yo te moute l su le plan asasina dirèkteman. Paske konplo sa yo te moute kont Jean Jacques Dessalines nan, li te gen yon sèl bi, asasine Jean Jacques Dessalines. M pral. Devlope konplo politik la e konplo mistik la. Yo chak genyen fonksyon yo. Malgre yo ka fon ti mele, men gon kote k rive yo detache len apre lòt. Konplo asasina. Sa vle di, lòske peyi Dayiti fin libere, 18 novanm 1803, ebyen, Jean Jacques Dessalines pwoklame lendepandans premye janvye 1804, Jean Jacques Dessalines vin fè drapo peyi a nwa e wouj, sa se drapo konstitisyonèl la, Jean Jacques Dessalines vin. Ap fonksyone, li vin dirije peyi a nèt li prezidan peyi a, e Jean Jacques Dessalines se te anperè tout bann chanprèl yo, ebyen 17 oktòb 1806 yo asasine anperè a, yo moute yon konplo pou li, konplo a se pa pou te mete l nan prizon, konplo a se pa pou te arete l voye l lan lòt peyi, Men konplo a tou senpleman se te arete l, minote l, tiye l. Sa se konplo asasina. Paske lòske yo moute yon konplo asasina pou yon moun, depi yo jwenn moun sa a, ebyen moun sa pa gen lavi ankò. Paske konplo a se pa jodi a yo ap moute l. Si ke yo kwaze avèk ou lon wout yo asasinen w, konsa konsa, se pa yon konplo l ye. Konplo a gen jenèz li. Konplo a depi yon konplo ka pran ennan, yon konplo ka pran dezan, li ka pran senkan l ap monte. pou yo kapab asasine w. Paske, e m ap fè nou konnen tou, le konplo, nenpòt konplo l ye a, se ou menm k ap dènye konnen. Si yo pa asasine w, ebyen se ou menm k ap dènye konnen. Ou ka gen tout antouraj ou ki konnen y ap fè konplo kont ou, ebyen Ou pa janm konnen ou menm, se lè yo pran ou yo mete w lan prizon, osinon yo ba ou santans lan, epi ou vin dekouvri ke se yon konplo. Men konplo asasina li menm, ou pap ka dekouvri sa paske depi yo jwenn ou, se Manchèt yap lage sou ou byen kout zam ou byen kout wòch ou byen se tiye yap tiye w sa se konplo asasina pa gen sòti de la depi yap ba ou konplo asasina pa gen sòti de la se tiye yap tiye w konplo politik konplo politik la sak fè m detache l avèk konplo asasina byen ke konplo asasina a. li gon politik ladan l. Men nou detache l. Poukisa nou detache konplo asasina a anndan politik la? An nou pran de konplo yo te fè pou Tousen Louvèti a. Konplo yo te fè pou Tousen Louvèti a, li pa t yon konplo pou yo asasine Tousen Louvèti. Men se yon konplo politik. Se pran Toussaint Louverture pou al mete l nan prizon. Lè yo mete l nan prizon, tout malè kapab rive l, li kapab mouri. Men konsa tou, lè w pran yon konplo politik, yo arete w, ou gen dwa sove. Ou gen dwa sove lan prizon an, ou gen dwa pa mouri lan prizon an, yo gen dwa vin jije w, ou ka pran 20 tan prizon, 30 tan prizon, lè n sonje Nelson Mandela. Nelson Mandela te pran yon konplo politik. Wi, Nelson Mandela te pran yon konplo politik, li pa t genyen yon konplo asasina sou do l. Ebyen apre 27 tan Nelson Mandela te vin pase nan prizon an, ebyen aprè liberasyon l, li vin poze kandidati a la prezidans, ebyen Nelson Mandela vin prezidan peyi Dafrik. Sa a se yon konplo politik li te ye, li pa t yon konplo asasina. Sa vle di, se pa tout lè fwa yo kapab fè yon konplo politik pou ou epi vin debouche de asasina. Wè, se la a m vin dekante yo, e yo gen dwa fè yon konplo asasina pou ou, epi li gen politik ladan l, wi, li sanble tèt koute, tèt koupe avèk konplo politik tou. Men, pafwa yo detache, e pa tout lè fwa, yo fon konplo pou ou, ebyen, pou yo asasine w lan konplo politik la. Yo pran ou, yo mete ou lan prizon, yo konn bat ou, yo konn fè w pase mizè, men sa ka rive ou mouri nan prizon an e m pran egzanp klè ansanm avèk nou Toussaint Louverture se yon konplo politik li pat gen asasina ladan l byen ke lè misye rive nan prizon an Frans ebyen li mouri wi li mouri sa vle di li vin debouche sou lamò. Li pa ka pran soufrans yo, li pa ka reziste avèk soufrans yo an Frans, ebyen li mouri nan prizon an. Men konplo, konplo Tousen Louvèti a, pa t yon konplo tipikman asasina, ki diferan avèk konplo Jan Jak Desalin Legran. Jan Jak Desalin li menm, se yon konplo dirèkteman pou yo te asasine Jan Jak Desalin. An nou rantre nan konplo mistik. Konplo mistik se yon ekip moun ki genyen konesans nan mistik ou byen ki pa gen konesans nan mistik men yay chèche konnen nan mistik yo voye yon maladi sou ou. Yo voye yon maladi sou ou. Sa vle di, wè la, li pa yon konplo asasina, li pa yon konplo politik, se yon konplo mistik li ye. Yo fè w malad. Pandan ke ou malad la, ou ka jwenn yon konnen ki vin fè ou refè. Wè, ou ka jwenn yon konnen, ebyen, ou refè. Ou mete pye w lan dlo, ou mare senti w fèm, ou jwenn moun ki pou ede w, ou jwenn amatè, ebyen li chase maladi a sou ou. Lè sa a, se pa t yon konplo asasina, se pa t yon konplo politik, men se yon konplo mistik. Lè yo voye maladi a sou ou, ou kapab mouri. Wè, ou kapab mouri. Sa vle di, konplo asasina li menm, se yon konplo dirèkteman pou yo asasine ou. Konplo politik la li menm, se yon konplo dirèkteman pou yo mete ou lan prizon. E pandan ke w lan prizon an, ou kapab mouri. Konplo mistik la li menm, dirèkteman, Yo voye yon maladi sou ou. Men pandan ke maladi a sou ou, ou kapab mouri. Sa vle di, 3 konplo sa yo ka vin debouche sou yon sèl bagay, lamò. Men se konsa tou, lè w sibi konplo politik la, ou ka pran yon nonb de tan prizon, epi ou pa mouri, ou vin libere. Lè w vin sibi konplo mistik la, ou ka fè yon nonm de tan ou malad, ebyen ou vin trete. Men konplo, konplo asasina li menm, se dirèkteman yo asasine w. E m te pran egzanp de Desalin, an nou pran egzanp de Jovenel Moïse resamman, resamman, e divès lòt prezidan yo asasine nan peyi a e divès lòt moun tou yo asasine nan peyi a wè moun sa li pa gen chans pou lay lopital li pa gen chans pou lay lan prizon li pa gen chans pou l kouche pou yo bay bwè pou yo leve l pou yo vire l pase se asasine yo asasine l E konplo politik la li menm? Ha! Konplo politik la, se, m te di nou sa deja, yon gwoup de moun ki met tèt ansanm, ki fè, ki mouton dosye sou kont ou. Yon gwoup de moun ki met tèt ansanm, yo moute yon dosye e. Kont ou. Dosye sa yo ka pote l nan komisarya a. Yo ka pot dosye a lan komisarya a, yo fè arete w. Yo ka di, ò misye men sa l ap fè ki pa bon, men sa l ap fè sosyete a ki pa bon, ebyen yo arete w, yo mete w lan prizon. Se konsa tou ou ka yon chèf deta, y gon gwoup politik ki fè yon konplo kont ou. K ap manniganse opinyon piblik la, ki vire opinyon piblik la kont ou, e ou wè se sa yo te fè pou Prezidan Jovenel Moïse. Yo tèlman temwanye kont Prezidan Jovenel Moïse, ebyen pèp la vin wè l se yon bèt nwa li ye. E w ap wè tou gen anpil minis yo moute gwo dosye kont yo. Yo moute gwo dosye kont yo, lè yo moute gwo dosye kont yo, ebyen lè sa, yo wè, pèp la wè se yon bèt nwa moun sa ye, ebyen moun sa se prizon pou l pran. Se konsa tou y gen anpil direktè jeneral ki lan prizon, yo moute dosye kont li. Pa egzanp, e pami lòt, pami antite ki ka moute dosye ki trè fò, pa egzanp si bwat sa genyen sendika, Sendikalis yo gen dwa moute yon dosye kont direktè jeneral sa a. Sendikalis yo ka moute dosye sa a, yo pote l bay enstans ki konsène, asavwa, ULCC. Epi, ULCC li menm, li vin aji pa emosyon, li vin aji pa opinyon piblik. Yo ka siyen yon petisyon sou do direktè jeneral sa a, sou do minis sa a, Yo siyen petisyon an, ebyen yo wè yon mil moun siyen, di mil moun menm, kantite moun nan siyen, epi yo kondwi, bon m kapab di w yo, yo trennen ULCC vin fè yon erè grav Epi yo arete moun sa, moun sa al koupi lan prizon, sa vle di se yon konplo politik li ye, se yon konplo politik, e m ka ap di nou kit se konplo asasina, kit se konplo mistik, kit se konplo politik, monchè li grav pou moun nan ki sibi konplo sa yo. E pase konplo sa yo pa pote bon fri konplo sa yo se mal yo fè moun nan e loske ou fè moun nan mal wa sasine moun nan wa asasine moun nan e ou fè nasyon mal tou paske moun sa te gon pakèt moun lap ede te gen madanm te gen pitit te gen kouzen te gen frè te gen tout ras te gen zanmi lap ede te gen nasyon tou lap ede e ben lò asasine la ou fè peyi a Fè bak. Ebyen se menm jan tou lè w pran moun nan w mete l nan prizon ebyen kounye a fanmi moun sa ap soufri, madanm li ap soufri, pitit li ap soufri, zanmi l ap soufri, kamarad li ap soufri, tout moun ki te renmen l ap soufri. Sa vle di, kit konplo asasina, kit konplo politik, kit konplo mistik, youn menm pa bon. Senpleman, ou ka gen chans pou w reviv ankò lè yo mete w lan prizon. Ou konprann? Ou gen dwa gen yon kò ki rezistan. Kò a, si kò a se yon kò ki rezistan, ebyen lespri w pa twò afebli. Ou gin dwa Fè nom de tan prizon yo ba ou a epi lè w sòti ou remanye w. E menm jan pou konplo e mistik la ou gin dwa fon nom de tan ou malad ou pase mizè ou bwè remèd ou jwenn amatè ki pou kapab e ede w ebyen lè sa a epi ou vin refè ou re ou vin ou vin repran manb ou men konplo asasina li menm dirèkteman yo asasine w. Se senpleman sa yo ki kapab diferan antre konplo yo. Men, i gon pwovèb ki di, kote konplo mare, chen pa kaka. N ap ba li jan l ye a, kote konplo mare, chen pa kaka. Paske jenèz konplo a, jenèz, sa fè m te di nou, gen konplo ki ka pran Ennan pou l egzekite, gen konplo k ka pran dezan, k ka pran twazan, men jenèz konplo a, li, li kòmanse piti piti. E pafwa, jenèz konplo a, li kòmanse nan fanmi w, li kòmanse lan frè w, lan manman, lan papa, e lan zanmi w, sitou lan zanmi w, jenèz konplo a ka kòmanse, men dènye moun ki ka vin konnen li pran lan konplo, se ou menm ki pral sibi konplo a. Lè w lan prizon. Ou vin dekouvri ke se lan konplo pran lè w malad ou vin dekouvri ke se lan konplo pran men lè yo asasine w se fanmi w ras ou zansèt ou senpatizan w ki pral dekouvri se lan konplo pran paske Li pa fasil. E m ap di nou yon bagay tou, gen anpil moun ki mouri lan peyi a, ki asasine lan peyi a, enben se, se konplo ki asasine moun sa a. Konplo! Se lan konplo l pran. Lan konplo, yo asasine moun sa a. Gen anpil moun tou, ki pran prizon, k ap koupe lan prizon lan peyi a, se lan konplo l pran. Lan konplo. Han! Se yon konplo k moute pou li. Se yon konplo k moute pou li. Yo, yo, yo, yo vin vire lòlòj lajistis. Yo vire lòlòj lajistis, eben yo, yo wè, yo fè moun sa a tou nou bèt nwa. Yo moute yon konplo pou moun nan, eben moun sa a, lè m di w sa, mèt la, moun sa a al soufri nan prizon. Gen anpil moun ou wè ki malad mistikman, ki mouri nan misik misik mankrki ki mouri se nan konplo l pran ou byen ou konn tande wougaro di w konsa ke yo mete de twa bann chanprèl rankontre de twa bann chanprèl rankontre ebyen lè w tande sa yo frape entèl de twa malfektè Met tèt ansanm, yo fwape entèl. De twa gran don nan zòn nan konn met tèt ansanm, yo di ti nonm sa, yo di madanm sa, ebyen fòk nou elimine l. Men pou nou elimine l, nou pa gen zam, si nou gen zam, si nou tire l, ebyen bagay la pa fè twòp bri, y ap konnen se nou menm ki fè l. Oubyen, si nou fè pèdi chèche avèk li, yo kapab konnen. Ebyen, an nou bay yon maladi, an nou bay yon maladi, yo rele kèlke bann chanprèl la, yo rele kèlke malfèktè la, yo tann yon poud pou li, yo tann yon poud pou li oubyen yo, yo, yo, yo, yo, yo depeche yon espri, ebyen yo voye fwape moun nan, hein, yo bay yon kout lè, ebyen sa son, se, se de twa moun ki fè sa. Ebyen pou de twa moun fè sa, Se pa yon bagay ki senp, se yon konplo. Se yon konplo, yo met tèt ansanm, yo konplote pou yo kapab elimine moun sa mistikman. Enben se menm jan avèk prizon an, genyen, ou ka wè gen, gen konplo deta. Gen konplo deta. Sa vle di gouvèneman an ka di bon ok, n ap, nou pa p tire misye nan lari a, nou pa pral tiye misye, men n ap mete misye nan prizon. Sa se konplo deta. E menm jan tou, i gen m gwoup moun ki ka di bon ok, n ap fon konplo kont misye, nou pral nan dcpj n al pot plent pou li, nou pral nan komisarya n al pot plent pou li, nou prale kote yon enstans ki konsène, yon otorite, enben nou pral pote plent pou misye, de twa plent, kat plent, senk plent, ven plent, enben w lo tande moun sa sibi yon arestasyon. Lè l rive, y ap jije li, yo di l konsa ke twòp moun, sesi, twòp moun pot plent pou ou, ke men sa w te fè, men sa w pa t fè, ò sesi, men ou pa janm konnen ou te fè bagay sa yo, men kote konplo mare, chen pa kaka. Enben m di nou sa deja, gen anpil lidè politik k ap soufri nan prizon, se nan konplo yo pran. Gen anpil minis kap soufri lan prizon se lan konplo ou pran gen anpil direktè jeneral kap soufri lan prizon ansyen direktè jeneral nouvo direktè m pa konnen men se lan se lan konplo ou pran genyen ee militan politik kap soufri lan prizon se lan konplo ou pran tout bagay yo anpil moun viktim pa konplo konplo Huh! Se pa jwèt konplo ye. Si w wè ou ta sove de yon konplo, monchè, ou mèt di ou menm se yon moun ki gen anpil chans. Ha! Ha! Ha! Pase gen konplo, frè m. E moun, ann pran egzanp, yo ka di bon m ap tiye moun sa a nan pwazon. Nan pwazon. Pa gen lòt moun kap moute konplo a pou ou non, se zanmi w wi. Men ou menm ou te kwè ke, ou kwè moun sa se zanmi w. Men moun sa li menm, li pa kwè ke se zanmi w li ye, li menm lap miyonnen w, lap karese w pou l kapab tiye w pa pwazon an. Pase se de twa gwoup moun ki di monchè, Fò nou elimine misye pa pwazon ok ebyen yo met tèt ansanm yo al achte pwazon an oubyen yo chèche pwazon an yo bay yon zanmiw pwazon an ou konn bwè lan menl ou konn manje lan menl pou ou menm son zanmi de konfyans men li menm son trèt ebyen li baw pwazon an ou mouri pa konplo se yon mò konplo Ou mouri pa konplo. E m pral di w yon bagay, ou gen dwa kouche lakay ou. Lide ou di w pa sòti jodi a. E pi pandan ke lide ou di w pa sòti, m dakò wi. Lide ou di w pa sòti. E pi zanmi an, gon zanmi k lan konplo a. Zanmi an vin chèche w pou w sòti. Konplo, ou wè konplo, n ap jwe ak sa a. Konplo pa yon jwèt non frè m. Konplo pa lan jwèt non. Zanmi an vin chèche w, li di w ann sòti. Epi lè w rive pi devan mèt la yo fè pèdi chèche avè w. Osinon mèt la yo tire w. Osinon yo arete w. Osinon yo fwape w mistikman. Men se yon zanmi. E m ap di w, Sa ekri nwa su blan. Sa ekri nwa su blan. Depi se konplo, w ap gen zanmi w ladan l. Depi se konplo, w ap gen zanmi w ladan l. Ha ha! Wi, paske, ki sa? Se zanmi an ki pral bay. Tout kote w pase, se zanmi an k pral bay kontwòl ou. Se zanmi an, pa gen lòt ankò non. Depi se konplo, fòk gen zanmi ladan l. Pafwa w konn wè frè w ladan l. Pafwa w konn wè sè w ladan l. Pafwa w konn wè menm manman w, papa w ladan l. Pafwa w ka wè madanm ou ladan l. E li trè difisil pou w dekouvri pou dekouvri sa yo rele konplo a. Li trè difisil pou dekouvri sa yo rele konplo a. Yon moun ou wè k dekouvri konplo konnen gen yon zanmi ki la lè konplo a ap monte. Ki vin kase on ti pawòl lan zòrèy, lan zòrèy ou. Se pa lan zòrèy dwat ou non, nan zòrèy goch ou. E pafwa zanmi sa a vin di w pawòl la, li flou, pawòl la flou, li di w li an daki, ou pa ka konprann. Poukisa li vin di w sa konsa? Li pa ta vle pou al vann li tou. Gen anpil moun ki pran lan konplo tou, se paske yo pa gen sekrè. Si moun nan pa gen sekrè, ebyen lap pran lan konplo. Ka gen yon zanmi ki konn yap monte yon konplo pou li, paske li pa ka retire lamò a pou ou, li pa ka retire prizon an pou ou, poul ka tire konplo a pou ou, epi poul metel sou tèt li. Lè sa a, ou sove, li menm, li peri. Non. Mèsi. Jodi a, nou te vini avèk sijè sa a pou nou. Konplo politik, konplo asasina e konplo mistik. Mèsi yon lòt fwa, non pam se Joseph Michaud ki la pou nou kapab toujou pote bèl emisyon pou nou. Mèsi tout moun. Tchaw tchaw yon lòt fwa. Mèsi.